Fanmi jounalis la pranl nal tcheke veterina avèl. Koko nan dèyèl dilate. Pye bi yo rache nan dèyèl yap souke glo glo glo glo glo. Atansyon chyen an. Eyy eyy eyy. Sè Rosma bon konsèy, fon bri pou moun yo ka konn son kadejake ti nèg la fè sou ou.
Ou mal pati. Humm.
Fon lòt bri ankò pou lòt vwazinay yo ka tande, rele pi fò.
Ou wè travay ti nonm nan.
Ok ou bon la sè Rose, fon poze. M konnen gagann ou ap fè w mal.
Mesye m fè semèn nan m ap ri.
Atansyon wi tande sa. Kwè nan moman m gon lanmou tankou sè Roz. Imedyatman m renmen avè w, m mache nan menm legliz ansanm avè w paske w ap mete vès sou ou pran pòz disip ou pa vle boure dwèt ou a tout longè nan front dèyè m. Anmwee! Anmwee! M ap soti deyò a m tcheke w pare m fè l kraze tout eskanp dèyè m, ri derache tout vye bi ki nan front dèyè m, kraze kare bòl m rete. Kle kou li ye tonton. Depi m voye videyo a ba ou m fè w ranmase karaktè jèn jan w. Jounalis la pran la fanmi pran la avèk gason tou. E pa sèl gason ki kraze jounalis la non menm fanm kraze jounalis la tou. Jounalis la fò nan bay dwèt tou on pwofesyonè li ye wi. Yo di tout timoun travay nan jèn pou pa regrèt lavi w nan granmoun, sè Rosely menm li lwe dèyèy pou y fè sinema avèl.
Sa Miguel wi, gad yon frap mesye.
Ou gen pou wè chak lè sè Rose pral jwenn ansanm avèk blòdè al di fanmil lal nan repetisyon.

Anpil nan nou kap vin chita fè ti pil gwo pil ansanm avèm nan lakou a m konnen nou pa renmen fòm tèt mwen. Lèzòm koupe sa lage sa ti.
Lèzòm renmen kote yo jwenn zo yap souse, pye kenèt la ki fè nap vin nan lakou a. Imedyatman l kòmanse pèdi fèy pa bay rekòt ankò gan pil nan nou e nan gran chemen map kwaze avè nou. Malgre lè nou konn vini m pa janm di nou pa pran yon grenn kenèt nou pral pwale mal sou dèyè m di m te konn ban nou move karaktè.

Sa yo zap rele bagay la dou pou yo Pi gwo lou nap rele sè yo zap kriye. Lèzòm ap konte Bondye ap katchoule gon jou wap wèm. Bit bit kapera. Fanatik sè Roselande yo kap joure m nan. Yon sèl bagay m son chawonj menm jan ansanm avèk nou wi m fè nou konn sa. Mwen m son revandè m ye si m achte fòde m revande m pa kenbe pri. Ou menm ki poko wè videyo a tag Gabison nan videyo sa epi wap jwenn videyo demwazèl la. Sa Rose rele tonnè! Lage!
Lage vye nou!
Ti kolòn fon bagay tou nou ou menm. Ooh cheri ou voye deja. Ou te voye deja!
2025 lan gason ayisyen tounen baltaza pou yo fè medam yo rele jenès feminen an pran gòl wi papa seyè si w pa vini m kwè distans pou vini timoun 2000 yo pap gen ras po devan ki rete non n ap rache tout plim nan front dèyè yo nèt. O non Papa Bondye ki nan syèl la, Mèt oche, Mèt agwe, Mèt ofalèz, Mèt destine, n ap mande w pasay pou nou pase, Sent Mari Mè de Dye priye pou nou, Mèt destine, n ap mande w pasay pou nou pase pou n antre nan fwant dèyè medam Jakmèl yo pandan moman sa a Seyè. Bwa ap tonbe nan fwant dèyè medam yo tankou se grenn lapli, tankou se imigasyon k ap fè depòtasyon Sendomeng. Jou delivrans wan ka pa sèvi an mitan mòn baton sèvi kòm ranfò pou pwoteje jou non ayibobo nan chemen jennen yo kenbe chwal malen demwazèl fon ti rele pou yo tande w la ayibobo.

Se sa wi! Nan je men je nen yo genbe chwal malen a ba ou pou ou. Woy! An! Pèp ayisyen vote l se kou. Yo manje fidèl pèp ayisyen. Ayisyen vote l se kou yo dechire fidèl vèv ayisyen vote l se kou yo devore fidèl vèv ayisyen vote l se kou yo dechire fidèl se lè m mouri pou m pa gen w fidèl nan vi m fidèl yo twò konn souse pi wi li s on metye l ye wi.